Tout moun ou gen yo. Wi.
E map mare yo tout. Uhmm.
E pi poum ka renm avèw. Oh wap wap mare yo. Wi map mare yo. Bon sim jwenn poum anpwazone yo map anpwazone yo. Wi pou nou ka renmen.
Pou nou ka renmen.
Bon apati de aswè an nou renmen. Nou renmen. Mwen mare yo. Wè kou la git mix ou rèd menn.
Eske wap asepte pranm a tout moun mwen.
Ou gon moun?
Jeannette.
Wap dakò? Mwen rezi kèt an. Bon, m son moun m konn viv a moun, m ap reziye m byen avèk li pou nou ka jere w.
Mwen byen avè l la fò m fè fò fèt atansyon paske m pa vle l twonpe m avè w. Paske Li menm tou li gen kulot.
Papa se pandan l genyen nan epi pandan nap epou chita wap gade nou tou lè 2.
Ou menm avèl. Yes.
M pap gen kè, m pap kite w twonpe m, m pap kite l twonpe m. M pap gen kè manman, m pap gen kè manman cheri. Ou pa gen le chwa.
Non, m gen chwa e le m pa gen. M pap kapab cheri.
Eben m ap pete fyèl li.
Non, oh, m renmen l anpil wi. Si l pa sou tè a, m ap santi m pap viv non.
Shit man. A vle di m nan tout sak pa bon? Non ou nan sak bon wi, men fòw veye kòw poul pa anfwajelew. Menm mwen menm m pran prekosyon lèm e dèyèl m dòmi, ay sim dòmi devanl map pèdi vijinite m. Antouka Ben m renmen w anpil rete moun ki ou ye an ok sa t fè M gen 2 jumelle yo la gen youn ki te vle moute li te two ta m pap baw manti m gen timoun mwen m gen 3 pitit premye pitit mwen gen 16 an m gen 2 jumelle ki gen 13 an yo toujou anba live ou ap gadew mwen renmen fason ye an epi tout moun ka gade live ou tout timoun tout granmoun ka gade live ou. Afè sa ou fèm kriye cheri. Bon se kriye wap kriye wi kèm gentan fèm mal pou la m gentan fè sa poum prepare poum pare dlo kriye an. Se kriye m tap kriye ou k fèm pu.
Antouka mon frè felisitasyon bon bagay.
Merci manman cherie salye timoun yo pou mwen. E kòm yo pa la pou m ta salye yo, y ap dòmi. Wè wè. Salye yo pou mwen. Pwochèn fwa, pwochèn fwa, paske gen youn ki rele Gabriela ki renmen w anpil, anpil, anpil. Pwochèn fwa m ap eseye fè l moute pou m fè l salye w. Dakò manman cheri.
Se pwochen fwa paske m s on gason.
Pwochen fwa? Non, m pa ka mete l pwochen fwa paske w pa chen. Oh!
Ok ok non ou konnen yo di ale pwochen yo di ale pwochen pou gason ala pwochèn pou fi tankou si w prale la map di w ala pwochèn ou menm wap di m ale pwochen. Non sa vle di si w di m ala pwochèn m son chyèn. Non cheri doudou se fransè a. Non non non Benndy non non pa fè sa ale pwochen ale.
Banm di w yon bagay cheri jakmelyen. Jakmelyèn. Ala pwochen ale pwochen. Ta vle di chyèn. A la pwochen cheri, a la pwochen, se konsa yo rete. Nou pap melanje fransè a cheri, se konsa yo te ban mwen l. E lè timoun yo leve, di timoun yo Bendy voye sa. Kèt, gadon granfè. Pa gen pwoblèm. Mèsi mon frè. Dako cheri dodo. M swete pou timoun yo yon jou yo travay pou yo voye ti manmi yo. Ok. Merci beaucoup.